On mesaj Bondye konfye m pou ou.
Manman? Wi? A m konnen ou menm legliz lan. Depi Bondye bay on mesaj depi se pa ou menm li pase, se bagay dirèk. Wi. Kounya la, ki mesaj li ye la manman? Ou wè pa gen kèk moun malad ou sinon kèk. Non, se pa sa frè Djo. Frè Djo, e dam ki avè w la. Bonjou, bonswa. Kijan nou ye fanatik mwen yo se avèk anpil plèzi pandan m nan tounaj la la mwen pase pou m vin fè yon ti pale ansanm avè w mwen santi m gon nesesite anndan m nesesite sa se kisa nou gon ti pawòl trè dous pou n vin pale ansanm avè fanatik yo n ap di nou mèsi mèsi anpil mèsi pou kisa mèsi pou sipò w si nou nan nivo sa kounya se gras a ou menm. Mèsi pou sipò ou, pou pataj ou yo, pou comment ou yo, pou j'aime ou yo. Men nou rive nan moman la, sitiyasyon peyi an vin vrèman katastwofik pou nou menm. Nou pa ka travay jan n ta dwe travay. Peyi a bloke anwo, li bloke anba, li bloke devan, li bloke dèyè. Sa vin rann ke pwojè yo an reta. Se pa fòt nou, nou disponib, nou dispoze. Men pafwa. Nou pa ka jwenn aktè yo ak atan, nou tout pa rete menm kote. Epi ankò, peyi a disfonksyonèl, nou pa ka fonksyone kòrèkteman. Sa vin rann ke pafwa, pwoblèm entènèt, pwoblèm rezo, nou pa ka lage pou n satisfè w. Pa dekouraje avè nou. Kenbe men avè nou. Kontinye sipòte nou. A, ou konnen, sa se aktè ou renmen anpil la. Frè Djo, sipòte nou silvouplè. Pa abandone nou. M konnen ki kalite e pwovizyon. Hein ou ap tann anndan pwojè sa gen bagay toujou kap vini pa ale rete la gen bagay toujou kap vini esak fè avan kelkeswa pwojè nou lage a nou toujou baw yon ti goute Gaspiyay la wi Cator la wi sè Sofia la wi ebyen m pap baw manti non pa dekouraje avè nou kenbe men avè nou nou menm pandan ke nap kontinye travay pou ou silvouplè pataje kòmante envite yon fanmi. Envite yon zanmi, envite ti mennaj ou, envite pastè legliz ou a, gen bagay pou li mon frè Joe la, gen alelouya, gen alelouya la, gen beni swa letènèl la, ou wè gen bagay pou tout bagay, gen ti bagay pou moun ka ak klòch yo tou wi, envite yo paske nou bezwen tout kouch moun nan sosyete a pou n kapab avanse. Se te frè Joe, bam!

Se mèt bitasyon. Pase m paka pase san ou menm. Ebyen bawon, m vin leve ti bway la la. Pase li te fonde enspektè avè m, m vin leve l. M mande w pou akonpanye w avèk madanm ou. Paske bawon paka pa gen fanm, pase yon nèg jèn jan w ye, ou konn sa. Ebyen bawon, m mande w pasaj. Ou ban m wout pou m pase. Pou m al leve ti bway la. Dakò. Ok bawon. E m pa ka antre konsa. Mande w pasaj. Fè travay la mwen bawon. Konpetan. La. Koute enspektè misye ye. Jodi a la mwen vin achte l nan men l. Wi. M ap montre misye se mwen ki mèt. Se mwen ki mèt la. Pase misye pa ka foure m konsa. Li se yon ti malfèktè nan zòn nan. Ou konprann? Men. Pa ekite bagay sa paske gon bagay ki di w raje gen zòrèy. Pandan misye ap pale a epi mwen menm map tande misye, misye pa wè m nan, li pa konnen se mwen k mèt zòn nan. Ou konprann sa m di w la? Ebyen jodi a la m pral wè mwen menm avèk misye kiyès ki towo. Èske w konprann? Ou pap fè m wont tou? Pa fè m wont menm. E sa map di tou. Wè la!

Mesye finalman gad kòman mesye nèg yo kraze peyi a mesye Nèg yo fin ak peyi a nèt mesye kounya tout aktivite paralize Imajine w mwen menm lè konsa m ta sipoze nan aktivite men m oblije poste m chita men ak ti mayo m ap pran ti frechè m pandan se tan

Pou m te di sak te pase a. Ya e m konprann sa w di a e jan w di a se yon moun ki trè dwòl de tanperaman e m vrèman dezole pou sa k pase a pou sa k rive a paske mwen menm ansanm ak li nou toujou ap di nou se yon sèl si gon bagay ki pase oubyen gon aksyon ke l poze se kòmsi se mwen tou ki poze aksyon an se sa ki fè e m ap koupe m byen ba devan w pou m mande w eskiz m espere w ap konprann sa tou ok. E m vrèman komsi felisite komsi sa kew gen lakay ou ke moun paka konprann imajine w on moun just vini lap pale ansanm ak ou li jourew epi ou menm ou gon sajès ki lakay ou kew itilize nan fason pou kapab metrize tout emosyon ki lakay ou pou kapab konprann epi li pa metem okouran de sa non li pa dim anyen paske m just wèl nou pale men li pa dim anyen menm sou sa m pa konn kisa ki pase. E m vrèman apresye sa ok. M vrèman apresye sa paske ou vin kote m epi ou esplike m sa. Paske s on moun ki trè jalouz. Sè Sofia? Mwen pa. Kòman ou ye cheri?
Mwen ou menm? Mwen byen gras a Dye. Ou pa wè menm non. Mwen pa wè menm. Mezanmi m te byen bezwen ou sè Sofia. E vrèman pa. Wi. Ou konnen Bondye konfye m yon mesaj pou ou. Vrèman. Men, m te bezwen ou pou m te ba w mesaj la. Ou konnen avèk mesye m konn wè la frèt yo wi ou konnen Bondye moutre m frèt yo se pou ou l ye wi Bondye moutre m frèt yo se pou ou l ye. Mwen pa wè sa ke w di m nan mwen jwenn plizyè moun di m sa mwen pa l priye sou sa vrèman Dye revele m sa piske ou Dye revele w sa tou nou pa gen anyen ke nou ka fè. Nou oblije aksepte a tout sa Dye mete sou wout nou. M kontan. Ok.
Ok sè Sofia. M kontan pou m te ba w mesaj la tou frè e sè Sofia. Ok. Mezanmi o ebyen kontinye priye paske Bondye li menm li kapab fè tout bagay. Bon wi. Bondye kòmanse a li lap fini.

Ou pèl men li deja pam ok m panse koum rive map fè yon fason depim kwaze ansanm ak li poum kapab kominike ansanm ak li poum kapab fè ti rale zòrèy li gen de seri de bagay poul pa antre ladan yo byento avan li aji poul kapab kesyonem dabò epi mwen menm konsa ma esplikel men kisa ki pase men kisa ki pase paske yon moun ou kapab toujou kwaze yon moun epiw fè ti kominike ansanm ak li m pa wè ki pwoblèm ki gen nan sa sim gon zanmim kominike ansanm ak li. Youn nan bagay ke li pa konprann, e chak jou m di l sa tou. Avan nou te ansanm, m te gen zanmi, ok? Li menm tou li te gen zanmi. M pa ka anpeche l pale avèk zanmi l yo. Senpleman n ap fè sa e kòmsi avèk, avèk anpil e kòmsi respè, ok? Gen kote nou pa t rive men. Gen dè limit.

Mwen menm tou e m kontan wè w e m kontan fè ti pale ansanm ak ou. M panse kontantman sa li pataje antre nou. Ok a la pwochèn. Ok san pwoblèm.
Dakò. Mesye finalman mesye fanm sa m pa konprann li menm non men. Nenpòt ti bagay e sa ki vin ban m plis pwoblèm nan mèt ap pale a yon moun li pa la pa gen moun ki wè l li toujou konnen. Bon finalman èske èske fanm sa gen yon dyab k ap mache avè l? M pa ka konprann menn. Chak jou, ou kòmsi gen yon bagay kap pase, oubyen m fè yon ti kanpe m pale avèk yon ti zanmi, li gentan okouran de sa. Ooh, piga se, piga se lanmou an ki twòp non menn, twòp koneksyon menn. Sa pa ka anpeche m renmen ti madanm mwen non. Annatandan map fè ti rilaks mwen la toujou menn, ti zanmi.

Linda! Linda! Ey! Linda sa k gen la menm? Sa m wè la? Ou te ansent? Sa k ap pase w konsa Linda? Epa m pa janm wè w nan kay la?

Ap mache kay kay bòkò gran midi wi. Gade lè manman lougawou a pye sal la. Se konsa frèdjo m te wèl m te di konsa fòk mwen jwenn ou jodia poum diw sa frèdjo.
Konsa w manman? Wi Bondye dim se li menm li vle pou ou frèdjo. Men m di fòm diw sa ou konnen lè Bondye konfye w yon bagay fò di moun nan sa. Gen ma bas, sa w di m lan la a? M pa menm bezwen al fè anpil lapriyè sou li, paske se yo menm ki di. Wi.
Tou senpleman m ap mande w silvouplè, pa di pyès moun sa, mwen menm m pral eseye konsilte Bondye pou m konn sa Bondye vle. Pase lè w konnen w se moun legliz, ou wè Bondye fè yon chwa pou ou, Sa ka rive, chwa sa, li, li, li, depi se Bondye, tout bagay pase byen. Men kounye a mwen pral kont Bondye, men m pa vle pyès moun konn sa aprè ou menm. Ou menm tou, ede m priye manman, kounye a, si demwazèl la e pou mwen vre, pou m konnen. Si l pa pou mwen, pou l ale, paske m pa ta renmen viv.